Se kwa polis swiv mwen rantre anndan mach e anndan paking travay la swiv mwen tou pè menm m paka pran tikè. Bonjou bonjou kòman nou ye m espere ke nou anfòm non pam se Saïka Sena e jodia mwen vin dèyè ou menm pou ou pase jounen an avèk mwen but anvan m kòmanse video a map di ou menm ki poko abone avèk chanèl la silvouplè fè sa ok pou banm ankourajman.

Anvan ke m di nou, ke m ba nou detay sou sa m ap fè pou jounen an, m ap leve, m pral prepare m, benyen, manje, yon nonm met rad sou mwen, epi m ap pran nou bak. Bizou bizou! Hey! Mwen pran nou bak! M te di nou ke m t ap pran nou bak lè mwen fin prepare m, met rad sou mwen. Jodi an nou prale avèk mwen fè plizyè bagay. Premye bagay nou pral fè a se machin mwen an bezwen re-enspekte. Kilè sa ap M pral travay, m te gon chans m pral travay a machin nan. Te kwè polis swiv mwen rantre anndan mach e anndan paking travay la swiv mwen but li te mande pou kòmsi asirans machin nan. Kounye a m di l m gen asirans lè m montre l asirans lan kounye a l di l pa konprann ke plat machin mwen an monte sou sistèm li. M sispèk ke se de enspeksyon avèk registration lan l t ap pale paske rejistrasyon machin mwen ap ekspire Mars. an mars lan la fevrier fini so m sispèk se de sa li tap pale but li mande m assurance donk m pa pran tikè Dieu merci kòm jodi an se jou off mwen m di e m pap pran chans talè men manman ap rele m. Kisa? Li t voye adresse la pou ou. Sou kisa? Whatsapp. M pa wèl non.
Ok kounya m wèl kounya m wèl. Ok rakoche non. Jan m tap di nou an polis kanpe m, m gen 2 jou la depi m pa al travay avèk machin nan paske m tou pè mwen menm m paka pran tikè you know m pè so m di jodi an la menm si yo kanpe m pandan m nan wout pou m ale jodi an la m ap di e nan wout men adrès la tou la e nan wout m ye pou m ale pou m bay li so m pa kwè y ap ban m tikè esperon tou ke yo pa kanpe m m ap pran nou bak lè m rive lòtbò a ok. Hello. Ou nan Lamborghini. M pa nan Lamborghini.
Machin nan pa rele Lamborghini. Machin nan rele Lamborghini. Li pa rele Lamborghini. This is my Lamborghini. Non, yo pral enspekte machin nan la. M espere ke yo pap jwenn you know anyen ke son enspeksyon vit fè. Ou l gentan 1 è 14. Dezyèm bagay ke m te gen pou m fè nan jounen an se ale. nan lekòl mwen an. M tounen lekòl, ok. M tounen lekòl pou la twazyèm fwa.
Men a chak fwa. M tounen lekòl pou la twazyèm fwa. But a chak fwa ke m ale, kòm si e pa fòt mwen, ok. Maladi. A chak fwa ke m ale, on bagay rive m, malad, lopital, whatever, m vin pa ka kontinye. So fwa sa, kòman yo konn di twazyèm fwa se la bòn? Yon bagay konsa. Third time is a charm. So, m tounen. Dok jodi an fòk m ale nan fòk m ale lekòl nan pou m pale avèk yon advisor pou m ka register pou klas paske m te eseye e register pou klas but yo te di m ke kòm se kòm si premye fwa m lekòl la etou donk fòk mwen men manmi ou mèt pale. Donk fòk mwen Fè m trangle Ou vle dlo? Sorry Donk fòk mwen al pale avèk yon advisor etou etou etou pou li a a wap entèwonp mwen menm kap update. Ah Wi, donk fòm al pale avèk advisor an pou li register m pou klas, epi m bezwen li ede m tou avèk email school email mwen an epi nòmalman nan lekòl ou ye Anpeche m pale wi Nòmalman lè w nan lekòl yo ba w kòmsi e Microsoft, Excel, bagay sa yo for free. So fòm fè li de m aktive um, account mwen an. Pase m te eseye but m gen presyon paske m boko register pou klas, li pa kite m. Prete m prete chaje a, ou pa ka fò ti prete m chaje. Oh oh. On chaje m prete, me e prete m prete chaje a. Ou pa ka mwen anyen son pa mande. E nan ou li bouye la.

Ou di nan devan. Machin nan de, machin kèt. Sa m gen la je, sa m gen la je di a. Machin nan devan. But yeah. Ban m wè. Ban m pran m talè, m pral di yon bagay serye. Oh. Ou menm ki dekouraje avèk lekòl, pran egzanp sou mwen tande, paske m ale, sa e twazyèm fwa m ap eseye ankò. Twazyèm fwa. E vre wi. Twazyèm fakilte. Twazyèm fwa, twazyèm, ah! Yeah. E vre wi. Mh mh.
Twazyèm fwa. Twa lekòl diferan wi.
Twa kolèj, yeah. Eee! Yeah, premye, dezyèm, nou nan twazyèm. Sa vle di pa dekouraje.
Ok, ou ka fè l. Si m fè l, ou ka fè l. Pase mwen m te fin dekouraje tou, pase lè m wè sesyon an gentan kòmanse, m di a, yo poko di m anyen bagay. M di a. Petèt ke lekòl pa pou mwen aprè tou. Paske m gen tan gon karyè si m pa bay tèt mwen manti. Kote m ap travay la, son m ap pale. Wi, so m gen tan gon karyè, ok. Men, malgre ke m gen tan gon karyè, m te still vle gon degre. Konsa lè m ap pran. grad nan karyè la, ke moun yo wè epa yon moun sòt, yap bay grad la. An fèt, moun ki pa nan kolèj yo pa sòt, yo sòt, but kòm si m vle gen, kòman m di credentials, m vle gen papye ki pou back up sa m ap fè, sa m ap di, konprann? So,
yeah, maladi toujou ap, yes, amen, m pap malad ankò, kif kif, eh. Hey hey hey Anyway um, But yeah M tounen lekòl janm di n mwen Avèn m pap bay laj mwen But You know Hey Non manti m potko sipoze fini M te sipoze fini ane pwochèn Paske m gentan kòmanse, kòmsi m gentan gen kredi, m gentan fè 2 zan. M kòmanse deja. M te sipoze fini ane pwochèn, but lavi an a deside otreman. So m ap fini. M pa konnen non manmi, bo wè m ap update moun yo. Haa, li di m al tcheke. Enben ok. Mwen tounen nan machin mwen paske enspeksyon an fini Mezanmi m pa wè si gwo machin kap vin la lap frape bò bouda m I'm happy guys m panse ke yo ta pral di m gwo bagay wrong with safety pou m peye paske dènye kote m t ale a M pa konnen si eseye yo te eseye rakete moun yo di m konsa brek mwen pa bon m te fèk chanje brek o brek pa bon brek sesi brek sela moun yo gentan prèske fè m kouri lè m di nou kouri an kouri kòmsi kantite kòb moun sa yo mande m sezi but.

M kontan, m kontan, m kontan, m kontan. I'm very, very, very, very happy. Alright, so kounya la, manman m dèyè a nan machin pal nan lap suiv. Bon, li pap suiv mwen non, l konn wout la. Nou prale lakay pou n depoze yon machin epi lap vin jwenn mwen nan machin sa um, pou nou ka ale lekòl la paske m vrèman eksite pou m register pou klas, like m paka tann. Kòmsi m kontan. Semès lan gentan kòmanse, sa vle di se ratrapaj m pral fè, m pral kòmsi li plis, you know, etidye plis, fè plis devwa bagay sa yo pou m ka nan menm nivo avèk tout moun. E jan m di nou an se online classes m ap pran, sa vle di kòmsi lè m nan travay mwen gen break fòk mwen ale avèk valiz, laptop mwen, ipad mwen, ipad ke m pran se yon ipad ki gen yon. on sim elektwonik sou li, sa vle di m gen entènèt sou li. So lè m deyò, kòm si m pran ase entènèt pou m ka fè pataj avèk laptop mwen, um, pou m ka etidye, fè devwa m, bagay sa yo. So kòm si m vrèman, vrèman, vrèman eksite. Petèt ke lè m soti lekòl lan, sa m ap fè apre se pase nan, um, maybe Best Bay paske fòm chanje kes laptop mwen an pase kes m te gen an e te kes premye inivèsite ke m te an ki se university at Albany so fòm chanje kes sa because m pa pral nan lòt lekòl lan avèk yon kes albany make it make sense so fòm chanje kes lan and then fòk mwen m bezwen yon m panse m gen enough kaye kòmsi ke m ka use ke m pa. Stilize paske m te gentan fè shopping sa yo m kwè dezyèm fwa m te tounen lekòl la m te gentan fè kòmsi achte kaye bagay epi boom m vin gon strok kounya la strok la voye m lopital m pa ka kontinye al lekòl so m vin um, m vin ah antouka brèf m pap fokis sou maladi yo jis konnen ke m pat ka kontinye avèk lekòl e ke You know sa ton ti jan demoralize m but but m tounen I mean avèk la gras de Dieu m ap avanse èske w konprann m gen gen bon nouvèl nan travay mwen m gen bon nouvèl a lekòl Bondye ap pwoteje m mwen priye mwen manje ou konprann m ap fè sa m gen pou m fè peti a peti kòmsi m pap akonpli tout bagay on sèl kou but map mete yo sou lis mwen e lèm mete yo sou lis mwen se poum kòmsi fè yo ou konprann map fè yo e map rive kote m vle rive a kote m dwe rive a kote m te sipoze rive deja but maladi fè ke m pat ka m potko ka rive la map rive o non de jezi moun ki pa kwè nan jezi yo eskizem bon m pap eskizem non. O non de Jezi map redil ankò o non de Jezi kote pou m rive a map rive legliz amen ok. Yap pede fèm fon pakèt va e vyen jis pou mwen yon advisor m preske fè kòlè oh and by the way m rive.

Yo fè m ranpli yon papye, yo di m chita, tann yon moun ap vin rele m. So. Map tann. Gentan gen 2 moun ki pase sou mwen la yo vin rele yo yo pa rele m non kòm si moun sa yo yo pa wè kijan m bezwen register pou klas ma konprann m pasyan hein but ma pasyans a des limites oh oh e pa dat m chita la non e m fè manman m ret nan machin nan li oblije pake kòm si yon kote. ki pou moun ki gen bagay andikap. Genlè mwen nan DMV a m pran bagay andikap tou pou m ka pake pi pre because eh m espere ke pap gen sekirite kap pase. M vrèman vrèman espere sa. Antouka m ap tann yon moun vin pran m pou m ka rejiste pou klas paske li gentan 2 zè edmi. M gen lòt bagay pou m al fè aa Se pa detann moun yo pa fè m tann non Yo genlè pa konn yon rèn m pa tann An n sispann ranse tande But seryezman M espere s on fi m jwenn Gason yo pa twò gen pasyans Fi plis gen pasyans M espere s on fi k vin pran m Jiska prezan la se 2 gason mwen ki vin pran 2 moun ki te la anvanm yo. So m espere ke map jwenn yon fi. Ann swiv.

Map eseye ale nan Li te dim gon lòt kote poum ale kòmsi ki gen ki gen computer pou yo ka banm aksè avèk email email mwen so e la m prale la kounya m pa konn kote sa ye non but I mean e la yo dim ale so e la m prale. Ok, li fèmen. But yeah. Lè m tounen nan machin an, m ap eksplike nou pi byen tout bagay. But pou kounya, ban m ale kote moun yo pou m wè si y ap ban m aksè avèk imèl mwen. Ok, m ap pran nou back. Bizou bizou. Ok, n ap mache nan Map mache rantre nan target la hopefully yo gen valiz ke map chèche an because Mom ou vle pran yon pousèt Nou pa bezwen pran pousèt Ann ale Sa pral vin fè Monvi achte E pa achte ou fin achte la ou menm Dako Oh m rayi lè gen lapli deyò a tande tenis la kroup kroup Ahh Bon m wè si m ka ban nou yon quick fit check. Men kisa k sou mwen. M gen tenis, tenis mwen match koulè mayo ki sou mwen an. Pa mind pantalon m paske pantalon m twò gwo pou mwen. But focus sou outfit teenagers la. Menm si m pa yon teen ankò. Ou we devan kamera pou vin kanpe. Eh! Kone pou mwen pose kamera nan mwen mwen menm. Oh, se.
Devan kamera el vin kanpe guys. Ou pale fò maman. Pardon.
M kwè m jwenn valiz ke m ap chèche an.
Gade e pri lòt la. Men ni talè.
Sa.
Talè maman, m ap eseye montre valiz la. Men valiz men bwa talanj pou m al travay. I love you. Selman di I love you pa okipe m. Oh, m pa t tande.
I love you di.
M tounen lakay, konnen nou wè valiz la still sou do m, m bay esklav, don't worry. M te vle make sure ke mwen update nou. Avan kem depoze valiz la ki lou sou dom. Mèsi paske w te pase sou chanèl la e ke w te gade videyo sa. Mèsi paske wap gade lòt videyo sou chanèl la ke w potko gade. Mèsi paske wap abone, paske wap like e paske wap kòmante sou videyo a pou dim kisa w te renmen, kisa w pat renmen. Eske ou menm tou ou lekòl, eske w ta renmen rekòmanse lekòl. You know, pale avèm, lè nou kòmante m reponn you know. Nou ka entèraji nan kòmantè nou so. Nou pa bezwen pè kòmantè anba videyo yo paske map reponn. But ya, se la ke map kanpe videyo an. Nou te gentan konnen ke map eseye pi konsistan. Ok? So, nou mèt prepare nou pou nou wè figi m plis sou YouTube lan. E chak fwa nou wè figi m monte avèk yon nouvo videyo, sivouplè, gade videyo an. Banm sipò. Ok mes amours? Bye! Bizou bizou!